Yo YouTube what's up I'm Big M you watching Big M TV Tande m pote yon videyo pou nou m pap gaspiye tan nou non m pap gaspiye tan nou menm menm menm menm menm but anvan m al pi lwen sa map mande nou pou nou fè pou mwen silvouplè e pataje comment fè like pataje e voye chanèl la moute ann pati.

poum ka tande kisa Rock Star di. So, nou pap gaspiye tan an la, ann antre dwat nan koze a paske Rock Star, mwen menm m te di nou sa, Rock Star pap jwe ak Guy Wewe. Ou konprann sa m di nou an? Rock Star pap jwe ak Guy Wewe. So ann gade. Fèmen dyòl ou. Antouka poun ap mande dosye mizik Guy Wewe a la, m pap m antouka Guy Wewe Guy Wewe nan pi gwo salòp. Nou wè tout lè nèg yo ap joure atis la nèg yo gen foli atis.
E pa manti tout lè animatè yo ap pale atis mal yap joure atis yo nèg yo gen foli atis se yon gwo koze wi ann swiv toujou. Nou wè tout lè nèg yo gen foli gen pwoblèm ak atis. Nèg yo ta renmen yon chantè. An nou di Guy wewe pa renmen animatè kòm se animatè tèt anba Guy wewe pa renmen animatè kotel ya vre e Guy wewe ta renmen yon chantè kounye pou yon nèg yon vye animatè tèt anba yon vye vòlè.
Hey m te di nou sa m konnen rock star pap rate Guy Wewe dayè li deja li deja se yon nèg ki toujou ap pati avèk yon bon Guy Wewe kounye a Guy Wewe al fouye kòl nan koze sa se pa jwèt non se pa jwèt non ann ale. Vole.
Konnen yon vye visye tankou Guy Wewe kounye a vye Guy Wewe vole visye soti mizik Ki mizik ankò on vye mizik tèt anba Guy Wewe ap ranse Met yon ton tounn nan vwa Guy Wewe nenpòt 5 jou 7 jou nan studio.
Rocksta di Guy Wewe fè 5 6 7 jou anndan yon studio ap record on mizik. Hey mwen m te di nou sa, m konnen rock star pap rate Guy Wewe. M te gentan konnen rock star pap rate Guy Wewe mwen menm. M te gentan konn sa. Li di e li byen di wi, li di konsa se sa fè anpil nèg sa yo rayi e atis yo. Se sa fè anpil nan yo ap pale atis yo mal paske yo gen foli atis, paske yo vle atis. Mwen menm m di nou sa deja, anpil ayisyen nan biznis lan, yo pa konn plas yo, yo pa konn wòl yo, se wè yo wè yo la, yo jis gen mikwo nan men yo, yo gen bagay nan men yo, depi nèg la gen yon ti mwayen pou l antre nan zanmi, nan, nan stidyo, se kolòn li ye, kolòn li mete l nan stidyo, kijan l te ye. So, mwen menm se sa m te vle, se, se rock star m te vle tande pou m fè yon ti griyen dan m, bon m wè si rock star ap di yon lòt bagay ankò, aprè sa mwen menm m fini, mwen menm. Tankou vye fatra sa ap chante, kounye a pandan madan Guy Wewe Soufri gaz! Madan Guy Wewe soufri gaz lagou Sendomeng, fi a pa janm ka manje. E madan Guy Wewe! M kanpe la e m kanpe la m pap kontinye e play vwa e Rock Star. Rock Star di konsa, poukisa Guy Wewe pat pran kòb videyo sa li antre madanm li vin jwenn li bò isi an, olye li mete kòb sa nan mizik sa e gaspiye lajan. Fè yaya bay seye bon e antouka mwen menm se chill map chill se trip map trip e depi yon bagay ap pase map pale de li e miko m pou mwen bouch mwen pou mwen m ka pale depi m pa derespekte moun m ka di sam vle tande e ou menm ki poko abòne a chanèl la ou menm ki poko fè anyen sou chanèl la fè sa gade m renmen jan nap m renmen jan nap fèm nan e m renmen jan nap sipòte chanèl la e m renmen sa anpil wi gade epi banm di nou yon bagay. Kou chanèl lan rive a 3000 moun mwen pral kòmanse fè kado nan chanèl la. M bezwen 3000 subscriber pou m kòmanse fè kado. Sa m pral fè kado, gen se lajan, gen se iPhone, e m gen dwa fè kado speaker, m gen dwa fè kado de, sa pral depan sa m vle fè, sa k nan lide m nan. M gen dwa di e m ap lage yon video la, m di tèl bagay, tèl bagay epi. Moun ki fè l lan, m fè l kado yon 50 dola, m fè kado yon 100 dola, or m gen dwa fè w kado, m gen dwa fè yon moun kado e youn nan speaker sa yo paske se yon JBL li ye, m ka fè nou kado yo, m gen plizyè. E si m ap fè kado, m p ap fè nou kado yon ansyen, m ap ba nou youn ki nan bwat, ki tou nèf. So sa vle di m bezwen.